Dja ou konn ki ji misye renmen Ou tande Ji misye renmen bwè nan baz la l renmen l anpil menm Ou wè ji sa menm nou pral achte li M ap ba w kòb w ap fin achte ji an epi w pral pete fyèl misye Ou tande.

Jèn gason wè plim a ou ble an tout istwa pal se pou li te al konstwi yon bèl kay ayiti tout rèv li se pou li al konstwi yon bèl kay ayiti yo tou lè 2 a yo ap viv nan repiblik dominiken anben sak rive yon jou jèn gason plim a ou ble a rele lòt zanmil lan li di vin kotem soti plas bò lakay la. Pandan jèn gason an rele lòt la, lòt zanmi an kote l l ap esplike l ki jan li travay avèk yon mayèt, mayèt la pa vle peye l. Li gen dekourajman pou l travay konstriksyon avèk yon seri de mayèt. Li di mayèt la kite m pou 200 mil goud mwen, monchè mayèt la ban m 70 mil goud li kite tout rès kòb li. Yon kote zanmi ki gen bone nan tèt li an, li gen prèt 3 mwa depi l pa travay. Se di la saw fè? Misye di monchè m pa vle pran kòb la non aprè sa m pranl lòt zanmi an di konsa bon sa ou pa pran 320 goud la frapel nan figil anmweyy misye di monchè m pa fè sa non men m wè sim fè sa se mwen kap pèdi tou monchè m pran 320 goud la m di misye kòm misye konn abitye Ou kenbe kòb mwen apre sa ou konn ban mwen? M di misye, monchè, ou konnen m te gen mal lakay mwen Ayiti. Li di m pa di m rete isi ankò, mwen desann Ayiti. Misye di, malèt la di misye, an men pa gen pwoblèm ou mèt ale, m ap voye kòb la pou ou. Men misye menm tout dekourajman l gen ki fè l ap desann Ayiti se paske li wè li pran twòp dekourajman nan travay avèk yon seri nèg yo pa vle peye l. E ou poko konn anyen ki pi bèl lan. Lòt nèg bone nan tèt li a santi gen pwoblèm ti an depi mwen gen 3 mwa m pa al travay ou menm nan ou gentan vin tout kòb sa ou te gen nan ou ap vin di konsa wi ou gen kòb nan men mare pa peye ou si sela lòt patnè ki gen bone nan tèt li a santi gen pwoblèm li santi lavi boulvèse paske li menm santi ki nivo razè pa l la ye se la m ap toujou di w mezanmi wè lè ou konnen ou zanmi avèk yon moun. Ou menm ou pata konn zanmi avèl men li menm li pa konn li zanmi avèw bat nèg gen bonè nan tèt li an li di monchè ou wè si se te mwen ou menm papa m tap frape kòb la nan figi misye ou tap pran kòb la menn ase yo wèw misye paka disrespektew wap rele kòb sa nan menl poul baw kras monnen sa menn li di monchè m pap mantiw li malere menn li malere menn. M te kontan chita pale ansanm avè w menn. Se zanmi nou ye menn, ou te rele m pou nou te ka pale paske ou toujou la pou nou toujou pale menn. M kote a, misye vire l ale. Aprè yon de twa minit, misye pran machin li ale. e lè misye ale li rive nan wout wout li desann machin nan pandan li pral antre lakay li li kanpe bò wout la misye ooh bon kounya la poukisa Joachim pranm la Joachim pranm pou egare mwen gen nepòt 3 mwa mpa al travay pou misye gen tout kòb sa nan menl kounya la poul arive dim bagay sa mkonn sa map fè. Devan demwazèl ki zanmi l li bò telefòn li men yo konn ap jere kou yo ansanm men Joachim pa konn kisa misye ap jere nan lari an men misye di nan gon seri vye wòl lap jwe li di ey moun sa vin kotem kote bò kay ou konnen kote nou ka abitye konn kantre a kay Rose la machè vin kotem la men. Di mwen vin kote m bò kout kay sa a. M ap tann ou la tousuit. Amize nou! Bon, apre di minit, demwazèl la pran moto l, li deplase l. Li deplase l li te rive kote misye. Misye di, Monchè, m gou bagay m ap di w men. Ou konnen Joachim? Mwen la di wi m konn moun sa ki e map di w bagay e si sa pa deranje w e m panse ke mwen menm ansanm avè w se de patnè nou ye nou konn jere kou nou ansanm e ou konnen depi avan zè mwen ansanm avè w nou konn jwenn dil nan moun men nou gen kèk tan nou pa ka fè dil nan mache.

E de moun sa yo, se de moun odepi yo te pale de Senghor tout senpleman fò yo chache yon fason pou yo jwenn li. Anpi sa k pase? Pandan y ap planifye kisa pou yo fè pou yo pran kòb la nan men misye, menm kote a te gen yon jèn tigason, se men se devan lakay li y ap planifye. Men, jèn gason sa a, jèn tigason sa a rekonèt Doldo a, kounye a l ap fin, l ap li tande jan y ap planifye. Sa l fè? Li di ok, m ap tande tout kijan y ap planifye a, apre sa mwen menm m konn kisa m ap fè. M kote a, jèn ti gason an kache l ap tande kijan y ap planifye, kijan pou yo fè. Anben! Pou 70 mil goud la mezanmi ou konn yo pral detwi lavi jenòm nan mezanmi an nou swiv pou nou wè kijan sa pral fini mezanmi istwa sa son bèl istwa wi ou menm ki toujou ap mete ido ou sou afè moun ou menm ki toujou dèyè detwi moun pou afè pal ou byen wap sezi wè. Ki jan istwa sa pral fini? Istwa sa se yon bèl istwa pou tout moun k ap viv nan fason ki gen lanbisyon. Anben, de moun sa yo, jèn fi sa a avèk jèn gason ki te gen Olye a, se de moun sa yo Jowèl wè la a. Ou pa ka tande kote yon moun gen 5 goud pou l fonksyone la. Planifikasyon yo fin fèt, a yo konnen jèn gason an ki je l renmen bwè, yo konnen ki je l renmen bwè parapò yo se moun yo fonksyone ansanm, yo vin nayif, depi yo kwaze se len achte ji bay lòt bagay sa yo men jèn fi sa li se bon zanmi jèn gason ki gen kòb la. E yo 3 sa a se yo 3 kòmsi yo viv nan yon fason len achte bay lòt len viv pou lòt. Men mezanmi gade jan jèn gason sa yo pral detui lavi men Bondye pou jèn gason an e jèn ti gason an te gentan konprann ki kou kap jere a nou pral wè kijan sa pral fini ann swiv video a pou nou wè. Li parèt kote jenòm nan, li di, Joachim, kòman ou ye? Joachim di, A, ou konnen, pitit, m la, ou konnen, n ap suiv. Li di, Pouki nou akouche tou w pa bwè? Joachim di, A, ou konnen, e depi w wè m pa bwè, m pa vle bwè, ou konnen mwen menm m renmen bwè. Li di, Monchè Joachim, m sot achte de ji l m t al lakay mwen la men, an nou bwè? Vin nou wè sa Joaquin mode a Joaquin ki konnen demwazèl la se zanmi l yo konn abitye bwè anfen li di a pa gen pwoblèm bon kijan fè w achte 2 je po sa kale sa Joaquin ki poze kesyon sa demwazèl la di a Joaquin ki bagay po po sa wap pale a sa sa ye bon mwen se pa m nan ou gade la konn e pa po a ki je a se sa nap bwè ak je a. li di se pa l la. Tandiske sa l te fè nan je an, li make l pou l te ka wè ke je te brazonnen. Se yon pa bout de twa minit jèn gason an kite pou wè sa, li pa wè. Men gade sa li konn ap fè la. Mezanmi! Men sa k pral sove Joachim pou swasanndiz-mil pès ou. Anben, ou menm ki fè zanmi konfyans, men sa k rive. Swasanndiz-mil pès ou, lòt zanmi an voye. Demwazèl la vin elimine lavi jèn gason an. Anben, ha! Joachim bay lari tou. Gade sa k pral rive si l te egare. M panse ke gen anpil bagay ki t ap fèt nan pakou sa a. Men, Bondye pou li, Bondye fè afè jan l vle. Se, ti fi a di konsa, yo gen lè pa m nou wè, m pa bwè a, m wè w pa bwè pa w la. M rayi lè m ba yon moun an bagay l pa vle bwè l ban m bwè pa m. Joachim di, Abon m bwè? Mòtye a. Dlo a vin rale zye l. Li te kòmanse bwè, l ap bwè. Demwazèl la ki goute zye a, li goute zye a, li santi li pran sa ki nan dlo. Li di, m pran sa, m pran kaka, m pran egare. Kòb sa a, m pral avè l. Tan m gen kòb, m pral konstwi Ayiti. M ap wè, m ap wè si w kapab. Ok a demwazèl la rale pal la li kage Joachim rale pal la li kage men Joachim li menm nan sou kou ki konn sal vle tande li gade ee demwazèl la kòmanse santi l pa alèz demwazèl la di sak pase m la lap kòmanse m santi yon bout fè mal tou oo sak pase m la oo li gade anba je a li gade je a li leve tèt li atè Joachim tounen sa pou l sal fè. Li gen yon souri sou lèv li, li wè demwazèl la, li di, Lydie sa w gen la? Demwazèl la di, M pa gen anyen, woy! Demwazèl la gade ak m, gade lòt vi di, Pa gen pwoblèm, e moute vin sife? Ok! A, misye leve l ale, li kite demwazèl la atè a. Anben, ou menm zanmi m ki te fin gade videyo sa, pa neglije pataje, fè l rive byen lwen. Ou mete nan tèt ou, lè w panse ou pral fè yon moun mal, mal la se ou l kont anben sak sove jèn gason sa se paske li menm li konn sèvi avèk moun jèn ti gason sa ki vin sove lavi l la se paske li rekonèt jenòm nan jenòm nan pat janm konn sèvi mal avèl anben yon jou e li sove lavi l ou menm ki renmen travay yo. Pa neglije pataje fèl rive byen lwen dim si travay la rive sou ou non pa moun ki ap pale anseman avèw la se claudy pou mwen ayiti mezanmi kite yon kòmantè pou mesye dam sa yo ki fè nou jwenn bèl travay sa bye bye nou la pou yon lòt fwa tchaw tchaw.